Hello zanmim yo nou retounen ankò jodia pou nou prezante nou yon nouvo video nou merci pou moun ki kòmanse abòne moun ki like ki kòmante. Map di nou ke si nou pa abòne a chanèl la lè nou lage yon ti video nou pap janm wèl map mande nou silvouplè zanmim yo abòne pou nou envite zanmi nou envite fanmi nou pou nou kapab ede nou avèk chanèl la san nou menm chanèl la pap yon reyisit jodia nou vini pou nou prezante nou oubyen pou nou fè ansanm yon labouyi bannann ke nou konnen nan peyi avèk 2 kalite bannann, swa nou fèl avèk bannann miske a oubyen bannann kele bannann fran an oubyen nan lòt kote yo rele l bannann kochon an. Gen kote nou fèl avèk bannann miske e bannann gòyò oubyen bannann poban. Mwen menm selon gou pam se bannann poban m pi renmen lèn fèl a bri. Men. Mwen menm aswè a se bannann miske m genyen nou pral kòmanse e map prezante nou sa nou pral fè labouyi a premyèman nou tout konnen bannann sa map di nou lè nap fè labouyi e sa li gen tandans a nwa sitou lè moun ki ap graje l yo nou kapab mete kawòt aprè kawòt nap bezwen kanèl nou konnen pa gen labouyi san kanèl kanèl Annie Etoile. Mwen mwen ajoute yon ti miskad ladan l epi n ap bezwen lèt. Mwen gen lòt lèt sa yo tou m ap ajoute. Epi n ap bezwen esans. Nou tout konnen esans. Apre sa zanmi m yo, nou konnen se depi nenpòt pla n ap fè oubyen ki dous ou fòk nou e ajoute yon ti sèl. N ap bezwen sèl. Epi m ap ajoute yon ti bè tou. Apre sa. Map ajoute on ti poud kanèl. Ok zanmim yo mwen fin prezante nou tout engredyan ke map bezwen pou labouyi a ebyen nou pral prepare labouyi a ok. Ok zanmim yo bannann mwen lave. Kawòt mwen lave, nou pral koupe yo epi. Kapab fè labouyi a. Sa map fè e labouyi bannann, gen moun ki konn gen tandans fè labouyi a, apre sa pou yo koule l, men nou menm lè nou fè labouyi a nou tou fè l, nou pap bezwen koule l ankò, pou jan ke nou prepare l la. Bannann nan nap blende l byen fen epi nou pap bezwen lè labouyi fin pare pou n al retire kanèl pou n. Koulye a pare pou nan lè bannann nou fin kuit pou nan al nan retire kanèl pou koulel apa. Jan map montre nou an li yon jan pi fasil zanmim yo ok m pral montre nou kòman pou nou fè sa byen fasil men pa janm bliye lè nap fè e labouyi bannann nan pou nou blendel ak kawòt sa ede a koulè a paske nou konnen bannann nan li menm yon moman li chanje koulè. Lèfini depi nou mete sa a lap pi bon pou nou ok an nou eseye ansanm ok. Ok zanmim yo nou fin rache bannann nan kounye a nou pral blendel men avan mal blendel m pral montre nou dlo kanèl mwen ki te gentan tap bouyi kanèl la gentan byen bouyi poul detenn sa vle di lè nou fin blende bannann nan nou pa pral nan koule ankò la bouyi nou tou bon nap mete lèt nap mete suk epi esans tout sa nou pral ajoute epi la bouyi nou pare. Ok zanmim yo kanèl mwen ap dansetan an m pral blende bannann nan epi labouyi nou bon labouyi nou nan wout pou bon. Ok nap ajoute dlo pou nou kapab al blende. Ok zanmim yo mwen fin blende bannann nan. avèk kawòt la kounye a m pral mete l bouyi men sonje m te di nou ke gen yon jan mwen fè l lè m fin blende l m pa bezwen lè l kwit pou m al nan koule l ankò la li tou la bouyi a ok an nou swiv ansanm ok zanmi m yo avan mwen mete bannann nan m te bliye mete sèl la kounye a m pral ajoute yon ti sèl. Ok. Nou wèm fè anpil bannan. Se paske m gen anpil moun m ap prepare manje pou yo. Se sa k fè. M fè anpil bannan kon sa. Ok. Men labouyi bannan mwen tou. Bon la. Byen bèl. Gen bèl koulè. Pa twò nwa. Kawòt la kouvri tout bagay pou mwen zanmi m yo. Lè n ap fè li. Eseye blende l avèk kawòt. Men si nou jwenn lòt bannann pou ban an, li li pi gou tou ke sa. Men, tou lè 2 bon, men se sa m gen m fè la sa. Nan yon lòt videyo, m kapab fè avèk bannann pou ban pou nou. Ok zanmi m yo, la bouyi ap, l ap bouyi. Kounye a m pral ajoute yon ti po sitwon. M pa t montre nou sa nan. Prezantasyon engredyan yo, men map ajoute yon ti sitron kanmenm. Ok. Ok zanmim yo, map ajoute ti sitron, ti po sitron m te di nou an. Bon m montre nou. Dè fwa li bay ti gou, mwen ajoute yon ti po sa. Labouyi a toujou ap bou. Oy la. Ok. Map ajoute yon ti bè ladan. Labouyi a komanse byen kole. Nou wè? Avèk sa nou pap bezwen nan koule l. M pa konnen nou menm lè nou fè l kòman nou fè l. Men mwen menm se konsa m fè l. Ou konnen, moun pa janm fin aprann. Ok zanmi m yo, m panse labouyi a pare. M ap ajoute sik avèk lèt. Men dèfwa ou ka fèl ak kokoye tou wi men ou konnen se labouyi li yon ti jan aswè m pa mete kokoye men si se maten m konn mete kokoye a ou konnen gen moun dijesyon yo yon ti jan lan avèk kokoye a kounya la m pral ajoute lèt yo m met anpil lèt ladan m met anpil lèt. Dèfwa si w pa blende l avèk kawòt la ki pou chanje koulè bannann nan, se lèt pou mete paske bannann nan li menm depi w blende l oubyen si w ap graje l, bannann nan menm depi w graje l ou pa mete anpil dlo ladan l l ap nwa. Men si w pa gen kawòt ou gendwa mete kwansay pou w mete anpil lèt ladan l. Nou wè labouyi a? Labouyi a gentan pare, m pa bezwen pral koule l ankò, labouyi m bon la. Ok, men labouyi bannann nan mezanmi, men labouyi bannann nan ok. Ok, m ap ajoute esans la zanmi m yo. M ap mete yon ti esans vani tou. Gen moun ki renmen bon ti gou esans lan pou l parèt, met yon lòt demi ti ki. Ok. Li bon.
Ok guys, labouyi an fini, nou pral byen pase la. Pa bliye abòne, like, share e kòmante sa nou panse de labouyi bannann nan. Pou nou ka wè si li bon e si li pa bon. Bye, a la pwochèn.